Guys koman nou ye tout bagay anfom pou nou ebyen nou pote bon jan enfomasyon pou ou yon ti update de laplanta epi bon jan enfomasyon bon jan enfo sak rive fredly koz rezon ki fè yo arete fredly jean baptiste ok like video a komante pataje abone avek chanel la e map di welcome tout nouvo abone yo mèsi pou love la mèsi pou love la guys em toujou wè komante yo m gade moun ki swa ki joure yo ki felisite mèsi anpil ok. Ebyen, te gen yon videyo ki te viral sou entènèt la kote nou wè yo t ap arete, yo te arete Fredly Jean Baptiste, men anpil moun t ap poze kesyon, èske se poutèt taks, misye fè yon fwod, e pou afè taks yo arete l oubyen, tout moun t ap pale men anpil moun te plis aksantye yo te di kon genlè se pou afè taks, paske yo konnen misye, misye ap regle afè taks, tout bagay sa yo. E sitou anpil fwa moun yo toujou di moun kap fè tax yo ap fè frod yap pran lajan moun bay anpil dezod anpil moun te panse se pou sa Abiman fè w konnen se pa sa l ye jan dosye a bay la misye yo di misye leve men sou fi e nou konnen kisa vyolans sa kisa l vle di nan etazini lè yon moun leve men sou fi bagay sa pa gen padoune ladann depi w leve men sou fi ou gen ou gen pousantaj pou pou ret nan prizon swa pou depòte gen sa yo ou konprann men konsa tou yo kapab akize fredly tou Swadizan kapab se mennaj li epi gon jalouzi ka fèt epi dam nan di rele la pou rele lapolis e pou pou lapolis ka vini li fè konnen Fredly leve men sou li sa vle di m pa pral kanpe la m pral di a misye fè vyolans misye bat fi a misye bat fi non men map di selon sa ki di nan dosye misye se ke yo di se vyolans misye leve e se vyolans men m pa pral di se vre misye bat fi a jan m di a kapab son jalouzi kapab oubyen son kliyan m pa konnen moun nan rele lapolis e ba yon manti sou misye M pa di wi m pa di non, men m vle swiv swiv dosye a pou m pa vin di sesi sela men bagay. Men se sa moun y ap di e sa yo di. Ou konprann? Vyolans leve men sou fi. Jan m di a e sa yo di li leve men sou fi, men jan m di w la se kòmsi fi a kapab di misye fè l epi l pa fè l vre. M pral fè w tande Dadou ki t ap bay plis enfòmasyon de dosye Fridley Jean Baptiste la epi misye te pale yon ti update, li te bay yon ti update de dosye. Ebyen kòm nou konnen deja aktyalite an e jounen madi 3 jwen an ebyen se lafè de Fredly Jean Baptiste ebyen Fredly Jean Baptiste ebyen ki e dòmi yè swa nan nan an detansyon e nan dyèl isit an Florid nan yon senp si nou vle mank de konpreyansyon. Eske l pa ta li ta dwe mye ke sa donk gen posiblite te gen posiblite si nou vle sou kesyon Fridly an e se pat sa l ta bay se dèfwa nèg yo pa jere kolè yo oubyen yo pa jere double live yo lè nou gen double life donk fòk nou kapab jere sa ta sanble ke ebyen misye pran nan doub vi ke l gen. Selon dènye enfòmasyon ke nou genyen, ebyen Fredly Jean Baptiste ki gen gen ki gen ki gen yon double vie kote ke misye ap viv nan 2 kay e sa prive Fedly a non gen de moun ki pap rate w brother li te ka posib sou anndan yon kay ou anndan yon sa nou ri men li pa merite ri yeah. Nan doub vi ke ebyen Fridly Jean Baptiste misye genyen, ebyen yonn nan kay yo ke misye t al pot yon ti siveyans, ta sanble ebyen yonn nan sè yo ebyen ta rele polis nan moman ke Fridly t ap fon ti jalouzi. Paske yonn nan doub vi yo e Fridly yo e ta nan dòmi deyò. Yo pa p rete fidèl. Ou pa ka kontwole yonn, pa bezwen tou pou ta kontwole twa kat. Jiskaske w ta gen de pou w konprann tou lè de bagay sa yo se de machandiz pa w. Ou pap kapab di yo. Yon grenn ou pa ka kontwole. Donk, bon sans. Ou konprann sa m di w la? Si w vle rete, si w vle rete an sekirite, li ta mye ke w gen yon sèl vi. Sa se petèt yon konsèy pou jèn nou yo, pou ou menm ki gen double life. k ap viv nan de kay, nan kat kay kòm bon flannè. Yè, gen anpil bon flannè. Non, se vre. Gen nèg ki panse se lè yo gen kenz fanm, se pi bon flannè ke yo ye. Anpil nan nou fè erè sa a. Kite m di nou ke mwen menm pèsonèlman, petèt k ap bale non sa jodi a pa paske m pa konnen l oubyen m pa abitye fè l. Tande byen. Men alafendlajounen nou rann nou kont ke sa p ap itil nou anyen e nou vin pa gen menm pwisans lan tou. Nou pa ka tire lwen jan n te konn tire lwen dan lè zane 90 n ap byen jwe ane 2000 bon gòl pete filè ane ane 2010 bon jwè 2020 jiska 2020 finalman nou di men ekoute e sa pap sa pap fini avèk vrèman avèk yon bon dadou oubyen ki pral mete anyen anplis sou nou te m di w E pa paske n ap pran pòz pi fidèl non, e pa sa n ap vann la jodi a. Men, sa k te enpòtan se ke malgre sa nou te gon, nou te gen kontwòl enpe de sa. Bon, ke w pa janm fin gen kontwòl sa a. Donk ki sa m ap di nèg yo se ke lè nou gen, lè w gen plizyè fanm pa vle di ke se pi bon flannè ke w ye. E nou wè dèfwa yo fini, yo fè aksidan pa yo sou tout fòm. Nan kite yo nan jwenn lòt, machin ka frape. Sitou menm. Sa ki etazini yo. Sa ki nan peyi nan gran peyi le kanada e nenpòt nèg jodi an mwen di sa a nenpòt jèn gason jèn fanm nenpòt nèg jodi an ki ki stab nan moman an ki gen stabilite familyal yo yo te ka yo te ka pi devan nan vi yo si tout fwa yo te kòmanse avèk on sèl vi yo pat gen dòboul sinyal dòboul yo pat sou dòboul pakin yo pat nan nan de kay yo t ap pi ekonomikman, yo t ap gen yon stabilite ekonomik. E gen anpil nan nou ki stab jodi an, se nan moman ke bato an fin koule. Ebyen, le ka de Fredly Jean Baptiste, selon dènye, dènye enfòmasyon ke nou rekeyi nan study audio sa, ebyen Fredly ki abite nan yon kay avèk madanm ni pitit li e misye gen plizyè manb nan fanmi ni k ap viv nan kay sa. ki ba li stabilite, biznis, eviteng, tankou anpil moun ta fè kwè, eske se pa nan pwoblèm ke Fredly tonbe nan kesyon taks? Non. E pa pwoblèm taks. Se pa yon pwoblèm. E pa pwoblèm taks. Si pwoblèm taks la ap vini, li kapab vini nan lòt jou yo. Men pou leprezan moman misye safe. Men fò n byen di, fò n presize. Misye pa gen pwoblèm kesyon de pwoblèm. Ebyen nan vi ke misye ta genyen an, misye gen yon vi nan Fort Lauderdale, misye gen yon vi nan Miramar Parkway. Ebyen nan lòt kay ke misye gen nan Miramar Parkway, ke misye kòmanse mete kamera siveyans je l sou kay la, ebyen ta sanble nan vi Miramar Parkway, mwen gen bon koton, mwen gen bon koton, e nan ti moute desann ke misye ap fè e otou de kay la, Ebyen misye ta bon ka gen yon ti leve men finalman ke nou pa fin twò konnen epi Fredly ta ap chèche jete l. Paske dèfwa kisa k ap pase? Se kamera je monchè, kamera je se prezans li ye monchè. Kamera je se bon kamera pou mete ki pou ba w rezilta. E si kay pa fin twò kay ou pa p peye kay bon ou pa ka met kamera kay moun yo. Epi, souvan, lè w ap viv nan kay avèk sè madanm, sè mennaj, fanmi, papa, tonton, gwo pwoblèm ke w ap gen a madanm ou, ou gen gwo pwoblèm madanm nan ap gen avèk mari l, ki sa ki rive? Ou menm kòm mari, ou gen dwa gen ase de kapasite pou w andire pwoblèm nan, men fanm ou lan p ap gen menm kapasite an. Sitou gen anpil nan nou jodi a ki gen anpil emosyon sou kesyon fè nay wonwon pou yon pou yon moun. Gen de fwa nou fè nay wonwon nan pou anyen, yon bagay ki te kapab rezoud e jantiman. E pi yon fanmi ki te deja pa t renmen w, ki deja gen yon lòt chwa, l ap rele polis pou ou. Ebyen ta sanble, ebyen nan moute desann Fridley gen nan lakou an, Ebyen e Fridly e ta non ti pale yon ti priz de bouch nan madanm nan kap antre ta oubyen mennaj lan paske m panse yon sèl madanm yon nèg ka gen e pi Fridly e ta fon ti awogan bon sa riv kolè fache ou pa ta fèm sa poukisa sa ebyen donk sè madanm nan mennaj la oubyen madanm nan ebyen ta rele polis epi yo tou. Yo tou vire do avèk Fredly paske lapolis pap baw tan. Lapolis isit depi se ak ti ka vyolans sa yo men e pou anpil moun kap mande eske Fredly selon enfòmasyon kem ta genyen Fredly gen rezidans. Bòn enfamasyon Fredly Jean Baptiste misye gen rezidans li nan menl. Misye rezide e posibilite ke misye ka sòti nan dyèl la jodi an E map di anpil jèn gason pa bò isi. Pito yon nèg antre nan yon magazen yon vòlè nan Walmart ke m pa do al vòlè nan Poblex nan nenpòt lòt stò yo. Olyo leve men nan batay pa bò isi. Ke m repran sa pou nou. Nan lakou lakay yo bat vòlè anpil. Alò moun ki grandi nan peyi Dayiti. Yon nèg ki kale madanm ni se pa anyen nou gen sa kòm abitid. Pa gen pwoblèm. ki jodi an ki ki nètman diferan, ke granmoun ap kale granmoun. Men nan peyi isit se yon dosye ke yo pran trè oserye. Lè granmoun oubyen lè gason ap leve men sou fanm, sa yo pa prann, yo pa prann a lejè ditou. Si w poko nan sitiyasyon sa, pa met tèt ou. Fè tout sa ap depan de ou. Fè tout sa ap depan de ou. Lè nou gade nou wè sijè a depase, si w pa ka gade kalm ou, kenbe 2 men w nan pòch ou, kite kay la. Afè kesyon ou wè granmoun ap fè spid sou granmoun, granmoun ap dòmi, ap dòmi deyò, granmoun ap vini ta, granmoun ap lage travay bonè rantre lakay ta, si w pa kapab, kite sa. Sa se konsèy di yo sa. Siveye moun nan pakin, lè moun ap antre, li ka fè w fè malè, pa met tèt ou nan sa. Donk sitiyasyon Fredly an, ebyen se konsa ke l pwodui la jodi an, ebyen nan double life ke misye genyen, epi misye ta rive ebyen fon ti frape, sa ka rive ke misye fon ti, yon ti pousad, moun pouse moun. Men dans un premier tan, enfòmasyon ke m ta genyen se ta yon pwoblèm pakin ant 2 moun, Fredly ta pran yon pakin avan, e yon moun ki ta pre tann yon pakin, Fredly ta antre nan pakin nan kòm bon chofè epi gon ti pousad. La ankò se toujou vyolans. Donk kesyon Fredly an e se konsa ke l kondanse nan moman n ap pale la. Donk Fredly ta sipoze sòti e jan nou ka di nan peyi lakay dèyè bawo. Se menm jan anndan anndan tout anndan san anndan prizon, dyèl e tout ke l te imigrasyon, tout san dan san dan, ou pa gen libète. Gon libète ke Fredly pa t gen la yè, gon libète ke Hervé Laplante pa gen la nan moman. Men, e tout pwoblèm gon solisyon kanmenm. Donk, si w pa t ko met tèt ou ladan l, pa met tèt ou ladan l tou senpleman. Jodi a, e Hervé Laplante, misye, anpil moun ap mande enfòmasyon de Hervé Laplante, ke nou pa t. E ke nou te pale de li yè. Misye mayi misye o bofix, misye anfòm. Okontrè Hervé Laplante misye voye mesaj bay zanmi n yo sou fowòm e kote ke misye ap an souriyan. Donk pratikman se yon nèg ki gen moral e. avèk petèt kèlke ti pwoblèm teknik sou kesyon La Planta a. Jodi a nou wè sou entènèt lan, alò m panse ke Ayisyen jodi a nou gen anpil pouvwa. M swete anpil nan nou rezide anpil frè nou tou. Depi moun nan gen nimewo tag ou, li konn non w, epi lan li bay li bay imigrasyon tag tag machin ou nimewo tag lan epi li ka fè imigrasyon swa arete w li gendwa fè rezide w tou fò nou aprann sa m ta renmen mande avèk anpil nan nou menm sa ke nou kapab fè pou mal lan fò n aprann fè bagay ki byen tou avèk pouvwa ke nou gen. Se pa pouvwa sèlman pou nou fè arete, men fò nou gen pouvwa tou pou n fè pa arete ou rezide sèten Ayisyen ki petèt an difikilte. Donk, si w gen pouvwa, si w ka gen pouvwa pou w jis fè arete, pa m di ke gen yon bann malpalan, anpil moun k ap voye monte, jisteman ki pran e plezi pou di ke se mwen ki fè, sa p ap itil ou anyen. Bon, si, bon, imajine w ke se ta ou ki ta fè. A kisa sa pral fini finalman? Imajine w ke w pa konprann, w ap bat lestomak ou. Li p ap sèvi anyen. Donk, mwen menm jodi a nan sitiyasyon ke anpil konfrè nou twouve yo jodi a, e li pa de bon gou, pou te di nou trè sensèman. E menm jan m pa pran plezi jodi a, si m gon doulè nan kè m, si m pa santi m fin tèlman twou byen, avèk avèk nan kesyon detansyon ke konfrèm frèm Hervé Laplante twouve l lan e li pa de bon gou pou mwen de menm tou pou e yon moun tankou kèlkeswa sou fòm sa parèt e ti Fred ta twouve l jodi an alò Fritely Jean Baptiste bon sof ke m panse ke le ka de Fritely Jean Baptiste misye te ka pa t rive nan sa m twouve ke misye te ka pa t rive men m pa pran plezi paske Ya rete fredly? A kisa sa pral sèvi m? Kisa m gen pou m ganye nan sa? Okontrè fò fredly kanpe pou misye ta gon cho ki ap mache epi bagay bon finalman menm fò m di ke gen kelke mwa depi m te leve men m sou fredly pa rapò avèk yon yon zanmi ke nou gen an komen pa zanmi fredly zanmi zanmi yon zanmi zanmi fredly. ke ki te ke nou te an pou pale e m te konfime zanmi sa a kesyon Fredly a nou fini avè l nou pa ladann ankò donk kesyon Fredly jodi an mwen m ap voye fòs mwen e bigòp mwen pou Fredly si Fredly bezwen sipò m m gen de moun ke m gen ki ka ede misye m gen de moun m gen ki ka ede Fredly nan sitiyasyon li ye la a e ki pou si l. E sitiyasyon misye ki pou jere. E si nou vle de e nan sa ke misye twouve l lan. De menm ke ekip 4 pa 4 lan, nou pran dè desizyon pou ke nou jere frè nou Laplanta. Ben kite m li posib donk pwoblèm Laplanta teknikman ki gen ti bagay pou rezoud, li ka pran tan, men esansyèl donk sa gen pou fèt la l ap fèt. Sa ka rive ke semèn sa Ke la planta pa sòti. Sa ka rive semèn sa al sòti tou. Paske nou pa ka fèl an gwo ponyèt. Si te an gwo ponyèt, si te pwoblèm lajan, se pa ta pwoblèm sa. Piske gen anpil, anpil, anpil, anpil moun ke nou ka remèsye dabò ki ki pote sipò yo pou nou. Dan le ka ke nou ta bezwen sipò yo, nou gen yon bagay pou nou fè. Anpil zanmi, anpil moun ki konnen apresyasyon ke m gen, respè ke, lanmou ke m gen pou Laplanta. Se yonn nan moun ke m rankontre ke m pa jamè m poko regrèt ke nou te nou zanmi. Sa pa anpeche ke mwen Laplanta nou konn gen dè nou konn gen dè moman difisil. Nou konn gen dè moman kote ke youn pa pale a lòt. Men nou kapab di sè dènye tan e rapò nou, relasyon nou etwat. Nou gen de trè bon rapò. Respè yonn lòt. Paske gen moun ki vin gen plis konpreyansyon tou, valè pou yonn lòt, tou sa. Donk, se sa. Donk, ekip 4 pa 4 lan, nou pran ke sa an kolaborasyon avèk fanmi n, Hervé Laplante, pou ke nou mennen, si nou vle, E kesyon sa o bon pò. Nou sèten sa. E nou prann sou tout fòm. Moun ki vle, ki kapab priye, priye pou sa. Moun ki ka ede nou, ede nou. E nou prann sou tout fòm ke ke Hervé Laplanta, Hervé Laplante, misye jwenn liberasyon l. Men jan m te di nou an, li gen dwa pa maten an. Li gen dwa pa aprè midi an tou. Men yonn nan bagay map di non plus de peur que de mal. Yonn nan garanti kem kapab bay odyans di yo sa. Plus de peur que de mal. Li kapab kesyon teknik pwoblèm imigrasyon ki vin pi konplike ke jamè. Jodi a pi gwo nèg ki tou gen pwoblèm avèk kesyon imigrasyon. Ou ka gen tout lòt pwoblèm, dayè nou kapab remake gon ti jèn Eeeee James? Kòmsi yo lan kò a? E machann rad la? Jones. Jones. Eeeee msye ki te gen anpil akizasyon sou do l, sou kesyon de arestasyon msye. E yè msye bay, msye fon sòti, kote l eksplike donk tout sa map eksplike a se te akizasyon ke l te gen. E si se te yon pwoblèm imigrasyon mwen garanti nou msye pa tap ko sòti. E yè misye pale, bon misye trè teknik nan sa lap di, misye fè anpil rezèv, esansyèl misye libere. Sa ka rive nan akizasyon ke l gen sou do l, nenpòt lòt bagay, li ka gen ti moute desann li se sèten devan lajistis amerikèn, donk li pa yon jwèt. Ap toujou gen ti monte desann. Bon kounye a la kisa pral fini de tout sa ke yo akize l, e gen anpil zanmi tou k gen tan elwaye misye tou. Anpil zanmi gentan bay atis lan vag e nou wè misye vin pi de byen tou mwen misye koupe cheve a m pa konn si se lapolis oubyen se chwal gendwa se lapolis nèg isi pap pa kale tèt ou non e padon e alonj yo te ye anben misye tire alonj lan e tire alonj lan e misye tire alonj lan misye vin alonj e tire alonj lan fè misye pi byen Fè misye pi byen. Misye te sanble yon ti mons wi. E misye ti alonj lan. Ki pa movè. E misye bay detay. Misye ta fè konprann ke tou se. Se nan yon bay woulib, nan yon move lè. Misye di de bagay. Misye di de bagay nan bagay la. Misye di. Nan yon move kote li ye nan yon move lè. Misye di se nan rann sèvis. Se dè ke nan bay woulib. mba m fin got la m yon ti jan confuse men esansyèl e John si misye lage misye lage misye nan lari an m pa konn si l lib menm jan m wè Bader avèk ti John lib la m pa konnen e pa poze kesyon tout enposib non gen ti gen ti kanpe gade li gen ti bagay nan men li ka gen bagay nan men m pa konnen paske se tèt li nou te wè m pa wè pye l. El pap kite w wè pye l tou. Ou konn Ayisyen pa fin dakò. M pa wè pye ti jèn nan. E si ta youn tou bon. Sa se reyalite e peyi a. Lè yo lage w sou kosyon pa bò isi. Yo toujou mete yon yon aparèy pou w pa al two lwen. E gen nèg gen nèg ki konn kont li wi. Gen nèg ki konn mete l nan kou chen, nan kou chat. Yo kite l anndan kay la epi yo nèg yo gentan rive Meksik. Yo tou jete yo. Bon. Si se ta youn ke nou pa ta swete, e se sa l ta ye. Men, esansyèl misye lib. Li anndan chanm lakay li, e misye ap kontinye vi l. Donk, anfèt, jodi a, kesyon arestasyon ki gen sou kesyon imigrasyon isit Ozetazini, l pa yon, se pa yon fim ke l ye. Jan pil moun ka fè kwè, donk, se fim, se pa ko sa, Yo ta gen gwo kè sote nan kan moun ki te vini sou dènye pawòl sou gouvènman Biden nan. Donk gen anpil moun jodi an ki, anpil nan yo ki kòmanse fè, te kòmanse aranje yo, anpil moun ki te gentan swa marye avèk mari yo, menaj yo, madanm yo, anpil maryaj ki te gentan fèt, ke yo pral kesyone gen anpil bagay e moun sa yo jodi an ki te gentan gen entegre si w vle sosyete an, ki te gentan nan vi an, ki te gentan gen ti travay yo, paske gen anpil nan moun sa yo ki vini nan dènye pwogram pa ale Biden nan e ki te kòmanse gen ti vi yo konvenableman. Gen ti travay yo, yo gen ti apatman yo, gen ti djòb yo, Konvenabl, konparativman, gen de moun ki gentan fè gwo pwogrè pandan dezan, mwen menm m gen konsta sa, e konsa a tou, nan dezan sa a tou, nan sitiyasyon peyi an, pe e rantre yo pa bon isi, gen moun se redui ke vi yo redui, ki p ap travay, bil y ap peye pa rapò avèk sa yo te genyen deja, ke y ap vann pou yo peye bil, an di apre twa mwa, ou te konn travay, ou te gen kòb ou sere an Ayiti, Ou te gen lajan nan pòch ou, pa gon tonton, pa gon matant, pa gon frè, pa gon sè, kèlke ra, banm di ke l pa jeneral, moun k ap ka kenbe w, sibvansyone w pandan dezan san ke w pa p travay, ou pa janm achte yon boutèy dlo. Bon, gen de nèg yo gendwa tou fè vi yo nan sanwont, yo gen kòb y ap rete nan gaspiye frijidè moun. Men tout bagay pa bò isi, se pa nan do lakay y al chèche l. Se nan makèt ke moun achte, pase, ke nou wè moun ap swap kat, men son kat ke moun ap gen pou l peye an retou. Kòb lan gendwa sou kat lan deja, gendwa yon checking account, li gendwa yon business kat, kèlkonk, m pa konnen. Men ke nou wè kat la ap swap, ap fè chèlbè, jan yo fè l lan, ben se dèfwa, se swa l te gen sou li, swa l gen pou l remèt, swa l gen pou l peye, gon kont a, gon kont a rann kanmenm. Se sou fòm sa. Se sa ke, se sa ke l bay. Donk yon pil nan moun sa yo, gen machin ki gentan remèt. Yo gentan gen ti machin yo friz, bèl ti machin yo. Y ap pase trè byen. Se trè byen. Se de moun ke nou te konn, e dyaspora a te konn ap voye kòb pou yo, epi jodi a se yo menm. Men se sa ke m te toujou satisfè, paske e lè moun nan vin la, l ka òganize l, e l ka achte pen chak jou. Donk esansyèl ke moun nan. E fè engratitid li. Donk, moun nan ap òganize l. Jodi a l gen kontwòl vi l. Paske youn nan bagay ki gen Etazini se ke nan yon peyi tankou Etazini, gen plizyè lòt peyi ki konsa. E plizyè peyi an Ewòp. Gen kèlke peyi o Zanti tou. Le Kanada la. E se de peyi. Donk, ou ka òganize w. Ou ka pa pran libète w. Otonomi. E pou w jere tèt ou. Ou kapab pa ka fè gwo bagay men ou ka mete yon pla sou tab ou. Ou kapab manje, w ap òganize w. Paske apati de yon laj ke w genyen epi w depan de manman, ou depan de frè, de sè k ap voye ba ou. Donk ou gen yon angransite ke w pa genyen. Osito ke moun nan vin la jodi a l ap òganize l, donk se yon anplis ke l ye. Paske mwen m ka di nou nan dènye pwogram Biden nan, pèsonèlman, m gen dè angajman ke m te gen, responsabilite. M gen men pe libere sou Ayiti. M pa gen responsabilite sa a ankò. M fè sure donk sa m gen pou m fè avèk sèten moun yo antre la a e tout moun ap òganize yo. Gon apèl ke m pa genyen m te konn genyen men tout moun ap òganize yo paske jodi a ou ou anba pye Sabilyè a, jodi a ou anba pye Mapou an, jodi a ou nan peyi an ou ap òganize w, ou gen papye nan men w, òganize w. Engratitid ou pa. respè ou pa, admirasyon ou pa, men gen ladan yo k toujou rete respekte nou, renmen nou. Konsa tou gen ladan yo ki fè, ki rann nou engratitid. Bon se, ekoute se pa nou pa premye, nou pa dènye moun, men youn nan bagay ki enpòtan, se de moun ke nou te gen rèv, e jodi an nou reyalize rèv kè nou menm nou te genyen pou yo. Men kite m di nou, konplikasyon ki vin gen la jodi an, li chanje. anpil atitid anpil moun. Sa yo te konprann nan se pa sa, e kounye a gen anpil moun ke yo pral refoule nan peyi a. E sa koz ke nèg yo pral degaje yo la kou kou mèt Janjak pou ke yo bay Ayiti yon trankilite o nivo de ensekirite ki nan peyi an, avèk kesyon malfèktè ki nan Pòtoprens, ki nan kapital peyi an, k ap tiye moun, chèf gang k ap, ki pa pran vi moun pou anyen. E nou wè gen anpil nan yo jodi an ki kòmanse ap rele osekou, k ap mande negosyasyon, k ap mande lapè, k ap mande rekonsilyasyon, k ap mande tou. Si nenpòt ladan yo ka arive, si l sensè kòm nou konnen gangster sa yo, moun ki nan gang pa gen de, pa gen, pa gen yon sèl pawòl. M vle anpil moun konprann sa. Pa pran pawòl chèf gang, bandi pou levanjil. Bandi pa janm gon pawòl serye paske on bandi se totalman de desizyon ke de moun ki pran e moun nan pa gen menm li pa gen menm kè ankò e de moun ke nou te konnen se de moun ki te grandi bò lakay ou se de moun ou ke ou te konn wè men sitiyasyon peyi a nan jan sèten dirijan nan peyi a pandan 20 30 dènye ane yo li pa 2 li pa 3 si etazini ap mal fonksyone leta etazini Nou ka gade yon peyi tankou Etazini, nèg k ap viv Etazini pa egzanp, Kanada. Gen anpil nèg la ki, gen anpil ti jèn ki nan gang, ki ap, k ap fonksyone bò pa yo. Se de pozisyon ke nèg la pran pèsonèl wi. E pa paske nèg la pa ta ka jwenn travay, al lekòl, al kolèj pou l, pou l pwodui pou tèt li, li deside. Men se pa Leta ki responsab. Men nan fè lajan fasil, nèg la ka deside l di w ke se konsa pou l fonksyone. Se pa pe, se pa kesyon de leta pa responsab. Men ay, yon peyi tankou Ayiti, leta egzije jèn nan peyi an, etidyan nan peyi an, ki pa gen espwa, sèl fason pou nèg la viv, se achte yon zam, ki kapab pran 4 katouch, epi l kanpe nan lari al fè kòb li epi l nan gang. Men se leta ki egzije sa. Gen anpil ladan yo se yon bann, yon bann gwo chèf nan peyi an, direktè jeneral, depite, senatè, prezidan pou eleksyon remèt yo wi. Enfòmasyon yo la, yo disponib wi. Tout moun ki te pran direksyon sa pou gen eleksyon nan movèz kondisyon, se yo menm ki kondwi yon bann ti jèn vin bandi nan peyi an. E chèf bandi sa yo jodi an, yo tèlman ap byen viv devan yon pakèt moun nan katye popilè yo, Yo fon pakèt moun sa kap byen fèt la nenpòt moun ki popilè jodi an gen anpil moun depi wè w bèl gen anpil nèg ki ta renmen nan pozisyon w lan wi e konsa li ye wi nèg la wè lòt lap byen mennen nèg la sèlman avèk yon zam nèg la leve yon maten aprè midi yon nèg tankou lanmò san jou ki gen 4 chanm kay chaje lajan de la tèt o pye donk lòt ti jèn ki nan zòn nan nèg la mete 400 fanmi kanpe sou ling lap remèt yon anvlòp a konbyen mil goud. Se de moun ki pa t ap janm nan sitiyasyon sa. Ensekirite nan peyi an, ensekirite nan vant, ensekirite nan tèt, ensekirite nan leta, ensekirite toupatou nan lari. Donk, li fè yon pakèt fanmi, li mete yo. La pèndikil de sa se te kote gen yon bann sitwayen pezib, kredib ki t abite. Paske gon pwoblèm laplèn di kil de sak ke moun yo pat janm gen nan plèn nan, yo pa janm gen pwoblèm manje. Depi w pa gen pwoblèm manje gon bout, gon bann pwoblèm ke w pa genyen. Se pi gwo pwoblèm ke w genyen se manje. Dezyèm pwoblèm lan ki kote w ap dòmi. Jeneralman pwoblèm sa yo te rezoud. Men lè jodi an bandi sa yo pran zam, yo fè w pèdi kay ou, yo fè w pa gen, ou pa, moun yo pa ka plante ankò, ki koz plèn nan vin yon plèn bandi. Yo jeneralman plèn ti kildesak. 80 pousan moun ki nan plèn nan prèske se dè bandi. A nou pral di m ke dadu ap manke moun laplèn ti kildesak. Mwen se nèg laplèn. E ou pral wè yon bandi, li menm jodi an li plen kay, li manke moun li vle dega, li fè sa l vle, ti jèn k ap grandi nan zòn nan bandi l ap ye. E gen yon apèl ke misye souvan fè, li di ke leta pran responsabilite nou. Li konsyan wi. Li gon kotel gon li gon li gen konsyans. Kotel gen diw leta pran pran pran pran dwa nou. Si nou pa pran dwa nou nap gen plis bandi nap gen plis lanmò san jou. E sal di a fè sans? On nèg tankou Babekyou gen anpil moun jodi a kondisip Babekyou ki wont. Paske misye se son ansyen polisye. e son m ka pa m pap di son jèn ki trè fòme e jodi a e wout sa l vle pran e misye gon bagay li poko janm aksepte ke son bandi ke l ye e menm on teworis menm on nèg kap teworize zòn kote l sòti on nèg ki anpeche moun viv fonksyone kap ki nan vòl ki nan disdat yo ka ba w tout tit jiskaske yo rive jwenn ou. Bon, kòm son peyi ki chaje tolerans, nou pa konn kisa l pral bay, men nan dènye anons ki fèt pou mwa Out k ap vini la a, sou kesyon imigrasyon, papye, anpil moun ki te antre nan dènye pwogram Biden nan, ebyen gen anpil ladan yo la a jodi a m garanti nou, e volontèman k ap retounen nan peyi a. E pou yo retounen yo pral fè sur ke Ayiti gon stabilite plizoumwen. Nèg yo konprann sa, yo gen kle a. Yo gen kle lè pou tansyon an monte, yo gen kle pou tansyon an bese an kolaborasyon avèk bandi responsab. Nou gon bann responsab bandi. Yon bann nèg ki gen kòl la, bèl kòl, ebyen se yon bann bandi ke yo ye. Bèl soulye, bèl sentiwon. Lè w ap vòlè nan leta, lè w ap pran sa pa pou ou, lè w ap dirije mal, lè w ap kondwi mal, lè w ap fè sa pa bon, lè w pa pran bòn desizyon, Se desizyon, se de pozisyon popilè ke w ap pran, ou pa pran pozisyon pou demen, pou yon fiti, pou yon dizan, pou yon senkan. Ou se yon bandi. Isit o Zetazini yo pa fè l jis pou yo fè pèp kontan. Yo pran de desizyon pou la nasyon, pou le peyi. Yo pa pran desizyon paske m bezwen rann mwen popilè. Nèg la pran yon desizyon popilis, li pran, li mete 20 kaye ladan l, 4 ti mamit diri, 2 mak aransèl, aransò, Spaghetti epi l di w ke se li pi popilè. Efektivman se li ki pi popilè. Se la Ayiti vin tonbe avèk yon bann sangwen ki vin ba nou rezilta sa a e nèg yo fyè yo se direktè jeneral. Nèg yo fyè yo se minis afè sosyal. Yo fyè yo se, yo se, yo se, yo se tout, yo nan tout gwo pòs san bay rezilta. Pa gen yonn nan yo ki ka pran yon rekil pou di non, m pa pral nan labou sa a. Jodi a li difisil pou ayisyen manje yon fwa pa jou. Gen ayisyen jodi a, gen de nan jodi a kap viv petèt chak semèn, chak ane, chak mwa ki petèt jwenn yon grenn sèl pou met anba bouch yo. Ayiti pat konsa. Ayiti ke mwen grandi, ke mwen kite an 2000, Ayiti pat konsa. Yon dola te pou yon dola dan lè zane avan 86, m viv sa. avan 86, on dola ameriken egal a 5 goud ayisyen, on dola, dola pou dola. Ebyen, ban, responsab bandi ke nou gen, dirijan bandi sangwen, ki pa gen kras oryantasyon, ki pa gen kras politik pou devlopman peyi, ki vin fè, ki vin fè, ki vin pran pouvwa pou gen ti fanm, ki gen plis mennaj, wè nèg la direktè jeneral, kou on fanm vin bò kote l vin mande l on pòs, oubyen vin pale avè l, diskite on bagay, premye sal gade se jupon li ke l wè, se soutyen li ke l wè, je l nan tete fanm nan. Nèg yo san posti, se vre. Oh se premye sa nan, ou son bèl fanm, e eske nou ka pran yon vè ansanm? Donk li al santi l flannè, ou konprann? Donk kote yon nèg ka fè sa pa bò isit? Dan gran peyi. Nèg la wè fanm sa la kounya, pou l santi l alèz pou l mete l nan yon pòs fò li kouche l. E se sa n ap fè depi lontan, jiska dat. Gen nèg la jodi an ki bezwen yon pòs paske gon bann ti fanm bò lakay li li pat janm te ka kouche yo. Li pat janm gen aksè sou yo. Li pat anyen nan zòn nan. Ebyen otomatikman li vin chèf ebyen li kouche tout fanm sa yo lè li vle jan li vle e yo pa gen chwa ti medam yo. Timoun 13 an nan pwostitisyon. Timoun 14 an, jèn timoun. Donk se e dirijan sanwont sa yo ba non yo wi. Dirijan san vizyon sa yo Dirijan san lekti ekriti sa yo ki ba non yo, e yo ba non yo. E dayè, nou san distenksyon, pa gen yon nèg la jodi a ou prèske ka pale de yo nan 20 dènye ane yo ki te omwen te gen objektif pou peyi an pa t rive la. Melanje tout ansanm, retounen de 90 a no jou pou nou di ke entèl te pran de pozisyon Pou ke Ayiti pat rive jan ye la an 2025. M vle yon moun leve dwèt pou di m ke entèl te fè, te fè prevansyon de sa. Non tout ka akize nenpòt lòt. Di se sa, se Duvalier, se makout, se lavalas, se tèt kale, se dis, se Jovenel, se lòt, se Maniga, tout lòt yo. Di m kiyès nan yo te fè prevansyon an 2025 ke Ayiti pa ka desann la. Gen ladan yo te pale, gen moun ki pale. ki di ke si nou pa pran peyi an byen, yon nèg tankou Michel Souka, si nou pa pran tèt peyi an byen, yon jou n ap gen pou nou deplase devan lakay nou, se yon chèf gang k ap ba nou dwa pou n sòti, k ap ba nou dwa pou n antre. Efektivman, se kè ta rive. Sèlman sa, pawòl lan te pale kòm yon levanjil, men yo pa t pran an konsekans. Ti pwoblèm enterè. Ebyen jodi a nou oblije ap viv a lesteryè. Gen yon bann moun ki vin la a, ki sòti kite peyi Dayiti. Se dè gran pwofesyonèl. Moun ki t ap fonksyone nan peyi an trè byen. Ki gen metye, ki gen tout yon bann fonksyonman, yo oblije pati. Ki pa bezwen Etazini, Kanada, ni Lafrans non pou yo ta fonksyone. Men yo pa ka rete nan yon peyi konsa. Donk kesyon imigrasyon an, se yon bagay serye ke li ye, l pa yon jwèt. Sa nou wè la, nan jou kap vini yo la ayisyen ap sibi anpil. E se pa sèl ayisyen, etazini kap sibi l. Gen lòt peyi tou ki gen menas sa sou do yo. Men pa ayiti an l pi grav. Gen anpil nan nasyon sa yo kap deside ale jantiman. Men ayisyen pa ka ale jantiman paske w pa konn kisa kap tann ou lakay. Gen anpil ladan yo ki pèdi kay yo, bandi boule kay yo, kraze kay yo, vòlè tout sa yo posede, ki pa gon kote egzakteman, menm anplasman an pa egziste. Kòman w kite kay ou epi bandi ap dòmi sou li ou pral tounen sou kabann sa a, sou nat sa a, ou pral dòmi nan chanm sa a ki chaje mikwòb, yo fè tout salte, fè krèy, krèy kounye a se, se, se, se la classe an Ayiti. Nèg a kòl, nèg a, nèg a soulye, dirijan nan leta, e tout moun, se krèy. Nou gon peyi krèy. Nou pa ka kite yon peyi konsa. Abraham fò l di, fò l di ase. Fò l ase. Fò nou di yon mo pou peyi an. Fò nou fè yon mo. Jodi a n ap pouse kòlèt nou kòm dirijan peyi a ki fyète ke nou genyen. M gon, m gon fyète m prèske pèdi l pou m rive yon kote m di m se Ayisyen. Si yo di m sanble yon Beremye m sanble prèske aksepte. M sanble yon Afriken m prèske dakò menm si m pa konn ki kote l ye. Men, kote ou pral di ou se Ayisyen, ki fyète ou gen, m pa fè Ayiti oken mal. Okontrè, m itil Ayiti. Anpil nan nou itil Ayiti. M pa sèl moun ki fè sa. Toujou gen bon Ayisyen. Men si nou se de vrè Ayisyen responsab, pran responsabilite nou kòm sitwayen peyi an. Nou pa ka kite peyi a nan men bandi moun ka fè richès yo nan peyi a. Nou gen dwa sa a. Nou pa ka kite bandi tout tan, pandan plis de 200 zan, ap dirije yon peyi tankou Ayiti. Li pa posib. Kote entèlektyèl yo? Kote la jenès? Kote nou? Fòk nou kanpe. Fò nou fò nou revòlte sa. On jou fò n fè sa. Wap pale bèl. Non fò n fè sa. Wap pale bèl la. Fò gen moun ki mouri ki pou yon bèl revòlt brother. Men kesyon Ayiti an m panse ke son jodi a fòk nou mete l an priyorite. Ayiti dabò. Ke nou bezwen yon Ayiti. Li deja fè 3 zè pase de 42 minit. Se lè pou ke nou retounen. Donk omwen fò nou bay peyi Dayiti yon priyorite. Fò nou mete l an kesyon. Paske jodi a anpil nan nou, kite m di nou yon bagay ki rive m semèn sa a, aprè setan ke m pa la nan Ayiti, e dimanch dènye, m santi m fò m te Ayiti. Premyè fwa sa rive m pandan setan. E mwen m se yon nan moun ki pran angajman m di m pa nan Ayiti jan m pa bezwen nan pawòl sa a se paske m pa wè ki moute ki desann. E pa t rèv lan sa. Rèv lan 25 an aprè fò m te retounen an Ayiti. Men jodi an 25 an an li prèske pase m pa ka retounen m pa konn ki kote m prale. M pa gen anplasman, bandi abite lakay nou, bandi pran tout teritwa nou, byen nou, tout bagay. E pa konsa ke l te ye. E gen anpil moun k ap soufri jodi an. Gen anpil nan nou ki fè sik, tansyon. Gen anpil granmoun, pèsonaj ki te gentan etabli yo, ki te prè pou yo retounen, pou y al itil peyi an, ebyen yo pa kapab. Yo pa kapab. Yon peyi pa ka fonksyone konsa. Jodi an se madi jijman, bagay yo vrèman yo miltipl. Men nou te ti aske ke nou menm nou bay opinyon lè lè rive pou n bay. Paske de jou an jou ka a vin anpire. De jou an jou donk nou gon nou pa gon gon fyète ke nou pèdi. Se pa posib. Gon bann nèg ki gen bèl platfòm, se kenbe platfòm yo, fè kreye la, li sou tout fòm. Ou menm ki gon mikwo nan men w, ou menm ki swadizan popilè, K ap pale on K ap pale on langaj Se nan on langaj zenyèz Fò nou grandi Yè m di on bagay la Gen anpil nèg ki pa konprann Nou pa gen lidè vrèman Nou pa gen on nèg jodi an Ki swadizan di l popilè Ki pran on pozisyon Fò w pran on pozisyon Ni non sèlman pou sosyete an Fò w pran on pozisyon pou peyi an Fòk nou fè sa a Fòk nou fè sa a Nèg la chita Fè fè pale anpil Fè pedan Voye monte e on bò pi fò san mezi donk li pa ka konsa pedan sa w posede sa sa pral sifi pedan pou on bò moun malgre w ko wè a je pa w ke moun sa li nan e nan betiz ke l ap pase non epi w ap ede l w ap sipòte l Paske w gen yon odyans, ou ka konvenk yon moun. Ou pa konn sa sa vle di lè ke lè w gen yon odyans, lè w popilè, lè w se yon enfliyansè, ou enfliyanse moun, lespri moun, avèk sa w ap di, sa w ap fè, konpòtman w. Epi se ou menm k ap voye move sinyal. Li pa make sense. E jeneralman, 95 pousan nan nou jodi an, ki gen yon sètèn popilarite jodi a nan, sou ènèt, jeneralman, 95 pousan se de Se de bandi ke nou ye. Nan aksyon nou, nan fonksyonman nou, bandi. Kap viv swa aleksteryè ki pap viv anndan peyi Dayiti. E bandi li ye. Gon mòd de fonksyonman ou gen, e bandi ou ye. Refleksyon, a, jan ou aji, se bandi ou ye. Bandi an sou tout fòm. E pa bandi sèlman moun a zam. Bandi jan ke wap oryante moun. Jan wap, jan wap jere lespri moun. Gon bann ti jèn jodi an ki anba kouvèti yon pakèt bandi pou 200 dola. Men gon chèf wi. Fò nou idantifye vagabon sa yo. Fò nou demantle l. E mwen m son angajman ke m pran. M pa gen pou m pè. Jan m te souvan m souvan di nou ke m gen mwens tan pou m viv. Rès tan an, se lamò ke l ap ye. Donk, m pa gen pou m pè ankò. M pa gen pou m pè. M pa pral chache lamò nan mon nèg, men m pa gen pou m pè parapò a pozisyon ke m te pran yon jou, swa pou lajenès, swa pou lepeyi. M pa gen pou m pè de sa. E fòk nou fè l. Anbyans live? Padon? E ben se trè byen donk e e wi se se kòm bon ke yo pete yo peye pou misye e ben yo peye pou Fredly si Fredly deyò se trè byen bon selon enfòmasyon ke e ti jèn nou yo gen la nan minit nap pale la donk ki tap e gade dan kèl kòman sa ye kòman sa ap evolye pou Fredly e Fredly Jean Baptiste misye ta apèn sòti donk nou voye senpati nou kouraj nou fòs nou bigòp e. E pou Fridly Jean Baptiste pou ke misye gen ankò yon fwa yon pi bon konpòtman, ke misye jere sa pou l jere, e kenbe kote pou l kenbe. Mwen panse se sa, donk e sa misye ap bezwenn e nan rès tan ke l ap gen pou li rete pou li jere lè choz. Twa zè pase de 45 minit.